Bonjour, bonsoir à tout moun kòman nou ye Se toujou an plezi pou nou ansanm avèk ou sou platfòm sa La fin euh, TV Normalman, bout video ke nou pote pou mèm jodi an Se euh, sou euh, zafè gè l'Ukraine avèk la Russie an E nou konnen gen anviwon, daprè nouvèl ki tonbe Se ke gen anviwon 30 mil sòlda Ewopeyen Donk ki planifye pou yo kapab ale an Ikrèn pou yo al batay. Donk pa bliye ke bagay sa se yon gwo pwoblèm pou li ye, gè Ikrèn sa a. E pa bliye ke Donald Trump li te, yon fwa ke li arive monte, li te predi sa tou. Donk li pral wè si li te kapab gen mete yon fen avèk gè an Ikrèn nan. Men mentenan sa vin pase se ke,

Bagay ta pa fasil non sans e kòm si ke bò kote Zelensky prezidan Lukrenyen an donk yo panse ke prezidan Lukrèn nan li ta pa bat ba non sans pou negosye negosyasyon sou tè ke la Russie gen tan pran e nan men Lukrèn tou sa donk bagay yo gen lè pa vreman fasil e O pwen de vi politik, m panse ke moun k ap swiv politik entènasyonal yo, nou ka konprann sa trè byen. Ewòp se yon gwo, peyi ewopeyen yo, se alye ameriken ke yo ye. E ameriken yo gen gwo gwo sipò de yo menm, konsa tou yo gen gwo sipò ameriken kòm alye. Kanpe gè a lan jan ke administrasyon Trump vle fè l lan, se kòm si m ta di w ke li retire ou pran mezi w lan yon seri de pouvwa ke Ewopeyen yo genyen. Ou konprann? Se vre ke nòmalman an tèm de sekirite Ameriken ede Ewop anpil. Men mentnan jan ke Trump vle kanpe gè lan, se kòm si ta diw peyi ewopeyen yo, yo tap vrèman estomake nan yon sans paske yon manman yo tap pèdi, paske Biden li menm li pa sou pouvwa a ankò, nou pa ka pa mansyone Biden, si Biden te sou pouvwa a, nou te kapab di Biden tap pran kalòt tou, men kòm li menm li pa sou pouvwa a, sa vle di ke se nòmalman ofisye ewopeyen yo, donk gwo patri ewopeyen yo. si ke gè la kanpe konsa, se kòm ta di son gwo kalòt ke yo arive pran. Donk nou konnen Emmanuel Macron li menm, bon kote pal, li sanse ke an Europe la vle parèt kòm yon tèt de pon, e a lavangad de tout bagay yo sa vle di ke li wè ke si yo kite Trump arive fè sa konsa se kòm si ta di yo li retire yon pakèt bagay sou yo menm donk nan ka sa yo paske nòmalman Donald Trump li menm se deside ke pa finanse gè la ankò pa vwe ou pran donk se tout bagay sa yo

yo sou wout pou yo pou yon lòt faz. Mentnan, eske kounye a la menm Ewopeyen, Inyon Ewopeyèn oubyen otan deside pou kapab antre nan gè lan? E Larisi bò kote pa l, li gen tan di ke li pa dakò. Kestyon ke pou sòlda Ewopeyen pile sòl Ikrèn pou batay ansanm avèk yo. li pa da yo pa dakò sa donk sa vle di ke mèdam mesye sa se deja son gwo pwoblèm so le fèt ke kounye a la menm yo va desi yo ta deside ke voye tout sòlda sa yo an ikrèn donk la risi di li pa dakò sa vle di ke gè lan pral anflame lòt bò lan men mètnan ameriken kounye a la menm ki genyen peyi ewopeyen yo nòmalman kòm alye li eske ameriken pral dakò ke kounye a paske nòmalman depi ke Poutine pa dakò li pral riposte grandman. Don nan ka sa a ke ou pran, sa vle di ke gè lan pral vrèman anflame nan sans sa a. E sa vle di ke peyi ewopeyen yo kounye a yo pral bezwen moun, yo pral bezwen alye ki pou kapab ede yo kèlke pa. Men mètnan kestyon ke n ap poze tèt nou, eske ameriken pral dakò kounye a pou l kapab kanpe gade. Europe kap batay avek la Russie ou byen otan kap batay avek la Russie paske ameriken son gro palto ke li nan organizasyon otan lan donk sa vle di ke kounye la menm eske ameriken pral gade konsa eske ameriken pral dako poul pèdi alye sa yo ou konprann pou poutine. Medam e mesye, bagay la vreman parèt, bagay la pa tèlman, li pa parèt pou fasil pou Donald Trump. Donk jan Donald Trump te panse ke, te panse l t ap nèke mete yo konprann, antre la konprann, mete lagè, mete la fen nan gè antre la Russie e Ukraine nan, bagay la genlè pa fasil pou li. E tèlman bagay la pa fasil, e se sa fè w wè nan pale l te pale avèk Zelensky. Gen kèk bagay li gen lè pwopoze Zelensky, Zelensky pa vle. Donk se sa fè ke li vin di ke Zelensky kòm etan ke diktatè. Men kan men menm, pou moun k ap gade, k ap swiv bagay yo de prè e de lwen, yo wè ke kalifye Zelensky, prezidan Ikrèn nan, kòm diktatè, donk sa se movè rezònman ke li de la pa de. Donald Trump paske nòmalman se la russie ki te arive atake l'Ukraine se pa l'Ukraine ki te arive atake la russie donk mèdam mesye ba yo vreman euh, ba yo pa dous vreman e nou pa ta renmen ke yon gè antre la russie avè l'Europe an pran euh, paske depi sa ta arive fèt euh, li gen tout chans pou l'nucleaire Konprann li tout li gen tout chans pou l yon gè nikleyè e ki pap bon pou mond lan ditou. Donk antouka li enpòtan kwak se pou kretyen nou ye nou li enpòtan pou nou kapab priye Bondye pou nou kapab veye pi priye Bondye pou wè si ba yo si tout pati yo ta rive sezi yo e pou wè si ta gen yon solisyon. anprann pèmanant nan kesyon antre la Russie avè Ukraine. M panse ke nòmalman ke la Russie pou gwo pwoblèm li gen avè Ukraine se ke li pa ta renmen ke Ukraine antre nan otan. Rezon an paske pral genyen gwo baz otan al Ukraine ki nan fwontyè la Russie. Donk pou la Russie li wè ke Se yon menas ke li ta ye pou ta genyen militè otan oprèn tou prèl la la. Donk se se bagay sa ki gen la mena mesye ba yo vreman pa dous. Yo vreman pa dous. E si yo kite l konsa ke si ameriken retire tèt li konsa nou konnen ke gen yon lot menas nan mond lan. Se taywan avek nomalman mkwe la chine. Bon, donk bagay yo pa parèt klè ditou. Nou swete ke, nou swete ke mesye dam yo jwenn yon bagay ou konprann ki pli fasil pou yo kapab jwenn pè an, ou konprann? Epi pou tout moun revake nan aktivite yo, pou mond lan revake nan aktivite ke l te konn fè yo, ou konprann, nan mezi ou lan. Donk se sa ki vreman enpòtan, antouka li enpòtan mèdam mesye. pou n kapab swiv bagay sa yo de prè e de lwen paske sa ka afekte nou, sa ka afekte Etazini, sa ka afekte Ayiti e sa ka afekte tout mond lan si ke vreman vre otan antre nan gè lan e vin gen yon gè antre Lawousi avè Lewòp enkliyan peyi sa ki deja an gè lan avèk Lawousi an ki se Likrèn. Antouka nou te kontan fè ti rezonman sa ansanm avèk ou, si w wè ke rezonman an trè trè enpòtan enpòtan ou konprann donk pa bliye like video nou yo epi subscribe avèk chanèl nou an paske nou bezwen èd ou nan sans sa ke Bondye beni nou babay a la pwochèn se te pastè Paul Canis Clofa a byento.